Ki diferans ki genyen ant yon moun ki anbisye avèk yon moun ki avaris, yon moun ki avare? Tèm anglè a yo di greedy, moun sa a li greedy. Ki diferans ki genyen ant yon moun ki avaris avèk yon moun ki anbisye, ki gen anbisyon? Nou va pale sa nan ti videyo sa a. Se premye fwa w tonbe sou ti video mwen wi pam se James se nèg China a mesye ret branche nèg China a paske m son antreprenè se la chine ke mwen ap viv se la ke m abite se la m gen biznis mwen mesye ret branche paske se mwen t fonde platfòm ret branche ki la kap motive w chak jou fòme w epi enfòme w sou tout sa ki gen rapò avèk antreprenarya fè kòb sou entènèt finans pèsonèl si jan de sijè sa yo enterese w map envite w abone avèk chanèl ret branche an patikilyèman sou YouTube. Klike sou ti klòch lan tou lè w fin klike sou ti bouton abone an. Ti klòch sa la pèmèt ke lè nou lanse nouvèl videyo ou toujou notifye. Gen moun ki toujou ap mande kilè wap fè konnen pou nou poste nouvèl videyo. Abone epi klike sou ti klòch lan. Turn on notification sou Facebook epi like paj Facebook nou. Swiv nou sou Instagram avèk Twitter, nou poste kontni sou kote sou rezo sosyo sa yo tou. Si w renmen ti videyo sa, klike sou ti pous ble a. Ba nou love lan. Ba nou flè a pandan nou ka pran sant li. Epi pataje videyo sa tou. Pa neglije pataje l, kèlkeswa kote w ap gade l la. Pataje l avèk yon fanmi, yon zanmi ki ka benefisye de sa k di an. Si toutfwa ou menm ou santi nanm ou beni, ou santi ke w jwenn enfòmasyon nan videyo sa ki ka itil. Zanmi pa m sa k ap fèt? Èske w branche? Kilè yon moun anbisye? Kilè yon moun avar? Oubyen eske 2 tèm sa yo nou yo entèchanjab, sa vle di ke yon moun ki anbisye se yon moun ki avar, yon moun ki avar se yon moun ki anbisye. La a mwen menm mwen fè apèl avèk Google pou ede m pou ti videyo sa a. M ta male m tape sou Google, sa sa vle di yon moun ki anbisye? Google di m yon moun ki anbisye se yon moun ki genyen oubyen ki montre yon dezi ardan, yon dezi ki fò, yon strong desire. pou li akonpli kelke choz. Yon objektif ke pwobableman ke l fikse l, men anpil fwa, objektif sa a son bagay lòt moun ka menm twouve ki difisil, oubyen ki menm enposib pou reyalize. E pi menm moun sa a wè ke l gon dezi adan, l gon detèminasyon, li di li menm fò l fè sa. Fò l rive. Fò l akonpli bagay sa a. Enben, yo di la a son moun ki anbisye. Li gen dwa nenpòt ki objektif. De moman ke moun nan gen yon dezi ardan, yon dezi inebranlab epi l di ann ale, n ap pouse, fò n rive, enben yo di moun sa a, ti nèg sa a oubyen ti fanm sa a, l anbisye papa, l anbisyez. Selon Google. Ou pa oblije pran sa m di w la kòm yon pawòl levanjil, ou ka ou menm sou telefòn nan, tape sou Google, tape anbisye sa sa vle di. Lè m al gade greedy. yo di greedy, moun ki avar la, avaris lan, sa sa vle di, se yon moun tou ki gen yon dezi ardan, inebranlab, yon detèminasyon pou li rive tou. Men la plupart du tan, se lan 3 ka yo itilize l, se moun k ap pale de richès, de pouvwa, avèk lan afè manje. Nou pa pral rete sou afè manje paske chanèl sa a nou pa pale de sijè sa a. Nou ann rete lan afè richès la avèk pouvwa a. Bon, menm pouvwa a tou n ka mete l de kote paske nou pa lan politik, nou pa pale de bagay sa yo. Men, ann pale de richès sa. Sa vle di ke, laplupart du tan, tèm avaris lan, lè yo di yon moun avare, se yon moun ki gen yon fòt detèminasyon, yon dezi ardan, pou li kapab vin rich, oubyen pou l fè kòb, pou l fè kòb. Donk kounye an la, tou lè de, se detèminasyon, se dezi ardan ke moun nan gen. Men kounye an la, sa ta vle di ke, dan le ka de lajan, avaris, avèk anbisyon, se ta prèske menm bagay. Oubyen, se kokot a figawo, jan moun yo te ka di sa. Men menm, m ap eseye rantre, mwen menm konprann bagay lan yon lòt jan. Yon moun ou gen dan anbisye, men w pa avar. Paske gen yon lòt bagay lan avaris lan, ke Google fè m konprann, se yon moun ki san prensip. Se yon moun ki prè pou li derespekte tout prensip moral pou l kapab rive kote l vle rive a. Moun ki anbisye a pa konsa. Moun ki anbisye a, li gen dezi adan, se vre wi, li fòteman detèmine, se vre, men, li pa prè pou l fè nenpòt bagay. Li vle rive, men l vle rive de la bòn manyè, de la bòn fason. Paske y a yon bon fason de fè lè choz, y a yon movèz fason de fè lè choz. Movèz fason li deranje sosyete an. Bon fason sosyete an aplodi. Byen ke jounen jodi an, pou moun yo, depi moun nan rive, se sa konte. Yo pa bezwen la fen jistifi lè mwayen, se sa moun yo di w. Donk depi yo wè moun nan gen kòb, li rich, se fini, yo pa bezwen twò konnen kòman moun nan fè kòb la. Se rezilta a ki enterese yo. Men, yon moun ki ava. li prè pou l bay mato, li prè pou l fè tout salopri ke nou kapab konnen pou li gen lajan, pou li gen pouvwa. Men moun ki anbisye a, li gen prensip. Donk, ou ka anbisye, ou pa ava. Ou menm k ap gad ti videyo sa, sa m ta renmen w konprann, mwen menm m se yon moun ki anbisye. A wi, mwen gen de gran rèv, de gran objektif ke m fikse tèt mwen depi kote m te ye, ki mennen m kote m ye jodi an. E, men menm, m pa janm satisfè. M fè yon lòt ti videyo sou sa. M pale de kilè yon moun rekonnen sa avèk yon moun satisfè. Ou ka gad ti videyo sa a. Li sou YouTube, l ap sou Facebook tou. Kote ke, m pa janm satisfè. Gen moun ki ka di men sa se dwòl, ou pa janm satisfè ti gason. Mwen pa janm satisfè paske m toujou gen yon dezi de kwasans, m toujou vle reyalize plis. Men mwen trè rekonesan. Mwen trè rekonesan paske rekonesans lan se le fè ke ou konsyan ke w ap jwi de yon privilèj epi ou apresye sa epi ou di mèsi. Donk, ou menm, m ap envite w pou vin yon pèsòn anbisyez. Yon moun ki gen yon dezi inebranlab, ardan, yon strong desire, jan yo di sa an anglè, yon detèminasyon pou rive nan vi a, pou fè siksè. W ap bezwen sa pou fè siksè. Paske, nan vi sa a, tèlman pral gen chemen jennen. Ou byen pikan sou wout la. Si w pa gen dezi sa a, w ap rive nan wout, swa w ap kase tèt tounen ou byen w kanpe la. Ou bezwen anpil anbisyon pou w ka rive nan vi sa a, nan mond sa a. M pa konn pou yon lòt mond, men nan mond isi ba sa a, w ap bezwen sa. Men evite pou w pa vin yon pèsonn ki avare, pou w pa vin greedy. Paske imedyatman ou vin greedy, ou panse avèk lajan sèlman, ou panse avèk tèt ou sèlman, ou pa panse avèk lòt moun, Ou prè, tou lè kou son pèmi, tout ti vis pou rive. Sa a, atansyon. Se trè movè. E m pa konseyen w fè chemen sa a. Ou bezwen gen prensip pou gade prensip ou. Ou ka toujou rive de la bòn manyè san ou pa fè chemen kwochi paske pi devan w ap ka ekri liv, moun ap ka ekri liv sou ou, w ap ka enspire dè jenerasyon, fanmi w eksetera k ap pran egzanp ou kòm yon istwa a siksè. Reflechi sou sa. Si w renmen ti videyo sa a, ankò yon fwa klike sou ti pous ble a, ba nou love la, ba nou flè a, pandan nou ka pran sant li. Epi, pataje, nou ka reyisi ansanm. Nou dwe reyisi ansanm. Se James T. Nèg China a. Mesye ret branche, epi ret branche.